Hello hello mes amours koman nou ye koman nou ye depi nou wè vizaj sa nou gentan wè kiyès se Queen Oumine wouyy timoun m pot yon ti tèt prank pou nou la m fenk sot nan tounaj nou wè m rantre m sa men valiz mwen m rantre m sa kounya la kasayòl ki rele m la m tande lap vin lakay mwen m pa konnen M anvi prank ka sa yo. M pa konnen sa depan jan m wè l vini a ki vizaj li vin sou mwen. M ap wè èske m ka prank li. Woy timoun. Ou konnen ka sa yo la son granmoun li ye. M pa konnen nan fason m pral prank li an m pa konnen. Paske misye ap pran pòz depi l lè l rankontre avè m lan li renmen m li sesi li sela. M di bon kòm li di m l ap vin la. Banm aranjem pou li poum ka prank li. Wouyy timoun pa konnen koman sa pral ye. Nou met rete branche, m pral stope video sa, epi lè m tande l sone pot lan, epi mwen menm lè sa map range kamera ok. M pral ret kanpe, m pral ret kanpe deyò. An ba Gabriel la. Wi, m pral antre pye an ba Gabriel la. Ositou ke m wè l ap vini, epi kounye a la menm, m ap gen tan kouri pou m vin ranje kamera. Gason an l ap pran pòz jèn jan l, m ap wè jèn jan l se jèn jan l ye. Li va jèn jan l, jèn jan l, pa wè kiyès pou m vin renmen e mwen menm. Jèn fanm ke je suis, se mwen l wè pou m vin renmen. Ebyen jodi a la lap jwenn ak manman grann li. Wouyy timoun, timoun silvouplè kontinye pataje link la, kontinye pataje envite yon zanmi, menaj nou, menaj menaj nou, matlòt nou, menm si yon fanm te pran mari nou envite l. Sou channel la ok mes amours paske map aranjem la poum travay pou nou poum pot bon ti video pou nou an mòd pitit mwen poum pote bon ti video pou nou timoun pwèt mwen la fèm mal poum pote bon ti video pou nou ok abone pataje kòmante like envite yon zanmi envite yon menaj Envite fanmi nou vin abòne ak chanèl la. Se sèl mwayen nou ka ankouraje m ke pou fokis plis sou sa m ap fè a. Ok. Ah ah ah humm humm humm humm Woy timoun Ebyen men M al montre nou kote m pral kanpe. Epi pou m ka li tan misye. An si ka sa. M ap kanpe la. M ap kanpe la. Epi lè sa. M ap wè. Osito ke m wè l pral vini. M ap kouri. Pou m branche kare a. Ok. A toutalè. Bouch. Woy timoun Timoun wè menm si nou wè vant mwen gwo epa fòt mwen non M achte machin espò sa mete la depi lè pitit mwen te la Osito ke l fin ale m pa konn sa k rele bagay espò M ap kite gwo vant lan anvayi men Nou wè fè vant lan epi m ap kale met sou li M pa konn doulè pèsòn Ok timoun a toutalè M ap ret veye misye la.

Kom li pa konnen, si m nan bagay sa yo, li va konnen ke m nan bagay sa yo. Sim misye ta mena de sa la. Ey ti moun. Ui. Ui ti moun. Ay. Men sa ton ton men sa ton. Fou pa de televizyon sa la. Men la.

A la la la wi. Bon m di w ka sa. Eske sa w pa t pale avè m yo e byen di w sou te bagay li t se vre?
Kòman nan li te? Non paske m konnen ke dayè m konnen ke ou gen madanm, ou gen pitit. Gen de bagay m kwè ou pa konprann kòman w fè vin sou sijè sa yo avè m.

Andy. Ase sa m pral ofri w nan lavi ti, ou pa ka bay. Hum? Ba non. Sa m pral ofri w la? Mwen menm ka sa, m pa gen oken pwoblèm pou m antre nan relasyon avèk ou. Men, fòk sa rete antre nou.

Emeka sa sou bon se jodia la nou map bon bagay wi. Ki jwe sa? Koman pa konsa m tap di nou la? E pa konsa m tap di? Eske lè w vin la, eske moun abitye chita konsa bwè byè, ap sesi, ap sela?

Pou zòrèy sa la. Pou ka kite mari w. Ou nwi m twòp. Mwen di w non, non, non ou nwi m twòp. Ou gen madanm, mwen gen mari. Mwen gen mari, m gen pitit, ou gen madanm, ou gen pitit. Mwen di w mwen pa vin nan sinema pou bagay sa yo. Ou nwi m twòp. Ou vle ede m avanse, ou vle mete m bò kote w, ou mete m. Men se pa pou bagay fi a gason. E mesaj sa li valab pou.

Kòman sa wè di yo wè? Wap di yo sa pou di yo? Kòman sa pou di yo wè? Kasa, e pou tout bon?

Mwen lèm vle m drive moun epa moun ki anvi drive m pou yo drive m yo mwen depi m vle drive moun m drive moun wouyy ti moumine mes amours humm erezman ka sa montre l trè saj.

Kasaya fè pam li ye menm si gen de lè gade la m voyel ale m pa atrap li men li toujou rete afè pam paske l di ke m bal anpil valè nou toujou ap bay ti blag nou ou konprann wi wè malgre l granmoun mwen kasa ap vin di m granmoun timoun granmoun eske granmoun mwen ye yon jèn fanm tankou m pou y ap di m granmoun e m pap granmoun kounye a sa vle di wè l fenk kòmanse di m granmoun m pap granmoun kounye a. Wouyy timoun silvouplè mes amours sa wap gadem konsa kasa moun yo wap gadem silvouplè mes amours kontinye abone pataje e komante like nenpòt sa komantè pozitif kou negatif san problèm. Nenpòt sa n di a l ap aranje m ok si gen kèk chanjman pou m pote m ap pote yo ok mes amours Wouyy m ap fon jan pou m travay pou nou pou m ba nou ti videyo pi souvan ou konprann rete branche envite fanmi w envite mari w envite menaj ou vin abòne ak chanèl la ka sa sa w di moun yo pou mwen.
Hello mezanmi, se te yon gwo plezi, se te yon reyèl plezi pou nou tout te la, pou nou te kapab jwenn bèl prank sa a, wi. Yes! Pa konn sa ou pral di? Oh, pale de atis la! Pale de atis la ou menn ok. Sèlman pa bliye, nou wè ou byen sa ou menn fè, èske ou konprann?

Bon yèswa wap peche m domi wap di kouzwa wap vin la wap bagay Jodi wap vin la m di bon map fè w kite m map fè w kite m anrepo m pran yon kou Ebyen ok mes amours.